Levanjil la gen pwoblèm menm a moun ki gen disiplin.
Paske pa bliye yo gen yon kilti de padon. Fin fè tout vye bagay an samdi swa epi dimanch maten yon pom dadou yo lave.
Ou konprann?
Yal briye epi yo lave. Se yon kilti kretyèn ki vin fè ou rayi tèt ou. Paske menm menm ki nwa la si cheve lan tèt mwen an te siwo tankou blan te tonbe sou. Do yo pa pran tèt yo pa tap gen pwoblèm avèl yo pa tap gen pwoblèm avèl paske pa bliye tou anpil moun anpil nwa ap eseye chanje aparans yo pou yo ka sanble avèk Jezi yo a paske tout kilti gen yon Dye ki sanble avèk yo sèl nwa ki pa gen yon Dye ki sanble avèl li menm ou konprann ki vle di ke si Dye pa yo a pa sanble avèm se tou nòmal pou l gen pwoblèm avèm ou konprann paske pa bliye bib la di w konsa yo fè ou a son imaj. Ki vle di ou menm ou pral fè tout pou ou pral eseye sanble avèk imaj je ble je lesi ou a. E koulè a tou. E koulè a tou. Kote gen anpil moun je ble je lesi a.
Ki ap pèdi koulè yo. Ki ap pèdi koulè yo. Tout se kretyen. Tout se kretyen. Sa vle di se kolon nèg yo.
A. Cheve mwen la son sèl bagay ke mwen dwe lave. Apre sa li fè wout li vle tankou lè ou gen asosi lakay ou kap grandi tankou plant mawon. Enben se konsa se konsa. Nou menm nou ye. Lè w wè Ayisyen an levanjil la li vle jije nou se paske li wè li menm nan nou. Se vre, se vre, se vre.
Se menm jan lè levanjil la ap pase kote yon tanbou ap bat. Kè l bat fò.
Kè l bat fò. Yo pito antre nan legliz la avèk tanbou a pase pou yo ta aksepte rasin tanbou a.
Jounal san kanpe, se san rete, nan tout objektivite.
Italyen se sèl peyi an Afrik vrèman pa janm pase anba men kolonizasyon se djo. Misye goumen li bat Mussolini li bat Italyen èske ou konprann sa yo ki vle di li pran peyi a li vin epi li pran Etyopi li mete Etyopi sou nechèl entènasyonal la kòm yon peyi nòmal menm jan avèk tout peyi yo. E nan tan modèn pa nou an se sèl moun nwa ke w wè. Ke wa, gwo moun, atravè lemond, etanke blan, vini koube devan l vin salye l, etanke anpwè, wa dè wa. Èske w konprann sa m ap di w la? So se koneksyon sa yo avèk yon seri de evenman ki pase nan lavi li ki tonbe daplon avèk dat nan Bib la, Ok ki fè ke yo bay misye valeur e respè e respè sa. Non men mwen menm pwoblèm kem genyen se tankou kote yo jwenn ke li ka se desandan Paske yo konn e wa Salomon se Paske lan bib la yo baw liy pitit wa Salomon Ok non Pou misye pa lan bib la. Men rasta ki fè etid la lap baw ou se de evenman ki repete nan vi Haile Selassie eske ou konprann se tankou m ta di w yo di w Kris te fè tèl bagay sou tèl dat epi w gade nan vi pa w ou wè w vin manifeste menm jan. Paske jan e moun yo te toujou konn ap di tou ke e Wa Salomon e li te toujou ap glorifye fi nwa ki anndan bib la.

Gen rasa ki di w Jamayiken ki di yo menm yo pa rasta menm. Gen rasta ki di w li pa rasta menm. Rasta ki di w li pa rasta bib la se yon rasta k ap ba ou syans lan. Lan sans li ba ou la se menm jan m t ap di w talè a lè w. Ki renmen nati an. Yeah! Lan sans m ap di w la e menm jan m t ap di w talè a ou gen espri ou gen lwa ki vin reviv nan ou menm. Ok. Yo ale back, yo fè ale jis nan kreyasyon pou yo konekte Rastafari, pou yo konekte Haile Selassie. Ok? Lè wap gade, yo vle fè w wè ke ou konnen jan yo di, kòm anba, kòm anwo. Eben, se depi la, exactly, eben se depi la. Planèt anlè kote yo di w kreyasyon te fèt la yo di w Nabiwou. Etyopi yo te konn rele sa Noubiya. Ki vle di ke si ke w ap pran, si ke w ap pran piramid yo, pi gran piramid lan, epi w fè yon liy lan tèt li, w ale dirèk nan lespas, li rive an dirèk anba yon konstelasyon ki vle di yon gwoup, yon ansanm detwal. Ok Enben se pa ansanm de twal sa yo ke chak yon epòk genyen swadizan yon istwa ki refèt. Paske istwa Jezi a yo ban nou nan Bib la, li te fèt deja. Ou panse se yon kopi de ansyen Jezi? Se tankou m ta di w, ou pran istwa la pou w chanje, ou jis chanje non moun yo, ou chanje karaktè yo. Ok. Menm rasta ki pa rasta biblik la, lè w li Bib la, li ba ou menm istwa Bib la ann Ejip avan, avan Ejip an Nubya, ann Etyopi, avan sa, eks. Ou konprann? Ki vle di ki son bagay k ap repete. Enben, se lan menm kontèks sa a tou. Vi Haile Selassie repete e yon seri de evenman vin repete lan menm fason ke wa ansyen avan se konsa evenman yo te pase lan vil. Ki vle di ke yo menm yo di ke menm jan nou di an se espri a ki vin reviv. Li reenkarne. Ki reenkarne nan li menm paske gen blan gwo moun kap doulè yo rive anfas misye yo tranble. Si wap gade yon foto anperè la jodia wap gade jel wap wè se yon moun. Nan, Lion se te lò yon ti chen lakay li. Li jwe ak Lion. Li gen Lion dosil nan lakou lakay li, li jwe ak Lion. Ki vle di ke son moun. Mwen.
Tankou nan vi an menm m reyalize ke se pa ou ka wè yon moun li gen kò fizik lan men o fon li pa yon moun vre paske li se yon lòt moun espri reklame espri renmen li vin parèt diferan de tout lòt moun so m panse ke jan w ap pale a se ta yon bagay konsa se te yon lòt moun ki renkane lan misye paske. Rasta jodi a di ke misye va mouri. Rasta di menm yo fè 5 antèman pou li. Ki vle di ke pou yo menm, yo pa kwè nan bagay mouri, yo pa kwè nan bagay konsa. Ebyen e zanmi pam nap pwan yon lòt poz nap tounen tou talè nou te toujou di nou sa ti koze sou vodou ap pote tout sa ke ou pat konnen. Tout sa ke moun te fè nou kwè yon lòt fason. N ap fè yon poz, n ap tounen toutalè. Itilize Bondye, depi sou tan lesklavaj, lè Kristòf Kolon te parèt avèk kwa a, pou l ka rantre nan lespri moun ki te esklav yo, ke se nan non Bondye menm ke y ap vin sivilize yo. Ou kapab itilize yon mo enpòtan, Bondye, pou w kenbe chèn ki nan sèvo a toujou nan sèvo a.
Jounal san kanpe, se san rete nan tout objektivite.

Sa te make m e pandan m vin vwayaje m wè kòman ke nan gran peyi yo bay kwafis anpil valè. M ap mande eske se pa mantalite pèp ayisyen an k pa bon? Oubyen se pa kolon nwa yo, nèg k ap preche nenpòt bagay yo ki pèmèt ke sosyete a konsa? Ebyen jodi an la m panse ke ti koze sou vodou pote yon pakèt bagay pou nou paske depi yon moun avèk yon moun nan sosyete sa depi l gen kwafi sa se de menm pou yon moun ki wougan yon moun ki mason depi moun nan konnen se sa li ye sosyete a gentan kritike l mwen panse ke nou gen yon pwoblèm mantalite nou ta sipoze rezoud. Ebyen zanmim mwen menm tou avan m di chòv tou an banm di l m te gen kwafi an tou. Ou te montre m foto. Ok paske m te reyèlman kwè nan reyalite rasta a jiska prezan li nan mwen paske li natirèl li mache avèk vodou. Wè li mache.
Ok so li toujou nan mwen. Zanmim kisa ke ou ta renmen. Di pèp ayisyen an kap gade w la, tout moun kap gade w paske rezo sosyo yo fè malè aktyèlman la, tout moun ka wè w, kisa w ta renmen di sosyete an pa rapò de fason ke yo te konprann moun ki gen kwafi sa a?
Bon mwen m ka di konsa ke m pat gen tan viv di sòt de diskriminasyon sa an Ayiti paske m te jèn e m potko nan bagay konsa menm, men m ka di depi lè a m te gen tan gen l nan kè m. Woww depi byen jèn te gentan konnen yon jou kanmenm yo tap konsa men ozetazini vin gen yon ti kras diskriminasyon nan sans ke nan lari a ou konnen gen yon seri de manmi ayisyèn lè yo wè ou ou konprann yo anvi rale valiz yo pi pre sa kap lòk machin yo ou konprann men alafin ou vin wè ke se yo konn verite a. Se yo konn verite a se se kristiani se kretyèn nan ou konprann etid kretyèn nan ki vin bloke nou paske w se menm bagay avèk se menm bagay avèk kolonizasyon yè kolon kolon nèg yo yè se yo ki pi mechan wè kap preche de bagay ki pa gen sans kote ke nèg yo te ka m panse ke nèg yo te ka fè lòt pi bon bagay ke sa yap fè a lè ke yon moun se ougan l ye yo montre ke. Li se yon gwo dyab. Depi moun nan gon kwafi pa menm jan avè w, se yon gwo vagabon. M panse gen lòt bagay ki te ka preche pa rapò avèk jan de bagay sa yo. Non men levanjil la gen pwoblèm menm a moun ki gen disiplin.
Ya.
Paske pa bliye yo gen yon kilti de padon. Fin fè tout vye bagay an samdi swa epi dimanch maten yo kòm dadou yo lave.
Wi, y al priye. Ou konprann? Y al priye epi yo lave. Ou konprann? Sa fini. Ou konprann? Epi lendi maten Menm dimanch swa ankò pi rèd rekòmanse So se se son kilti kretyèn ki vin fè w rayi tèt ou Paske men menm ki nwa la si cheve nan tèt mwen an te siwe w tankou blan te tonbe sou do m epi bak mwen te yo pa tap gen pwoblèm avè l Yo pa tap gen pwoblèm avè l paske pa bliye tou anpil moun anpil nwa ap eseye chanje aparans yo pou yo ka sanble avèk Jezi yo a. Paske tout kilti gen yon Dye ki sanble avèk yo, sèl nwa ki pa genyen Dye ki sanble avè l li menm. Ou konprann? Ki vle di ke si Dye pa yo a pa sanble avè m, se tou nòmal pou l gen pwoblèm avè m. Ou konprann? Paske pa bliye Bib la di w konsa, yo fè ou a son imaj. Ki vle di ou menm ou pral fè tout pou w pral eseye sanble avèk imaj je ble, je lesi ou a. E koulè a tou. E koulè a tou. Kote ke anpil moun jounen jodi a. Yap pèdi koulè yo. Yap pèdi koulè. Tout se kretyen. Dekare po yo. Tout se kretyen. Sa vle di se kolon nèg yo. A kolon nèg yo kap bay pwoblèm konsa. E yo menm yo vin sanse aksepte l. Paske nan vodou a gen twòp disiplin. Yo pa ka kenbe mach la. Paske pawòl ou ap kanpe kont ou. Se vre, se vre. Yo paka kenbe mach la. Ou pa wè le plus souvent nèg yo lè yap monte sou pouvwa a se sou bi blan yo chire. Sa vle di se la mansonj lan ye.
Bib la se yon Se tankou m ta di w pran yon foto ou mete l la epi pa dèyè li foto a ou mete yon lòt bagay. Yes! Me sa.
Yo makiye l. Wè.
Ki vle di ke mwen menm mwen gen anpil verite ke mwen menm mwen jwenn se pa rapò avèk bib la. Men prezidan prezidan nou gen la sot pwouve l tou. Li pwouve l. Menm jan kòd nwa a. Ayiti mwen ap fè makak paske yon nwa mouri men pa bliye sa. Misye pwouve l pa bliye sa. Tout blan ki te nan lari yo, e sa ap pwouve blan yo. Sa vle di, nwa la gon kòd pou li byen detèmine. Nou pa ka bliye sa, se yon gwo bagay li ye. E tout nèg ki sadik nan mond lan fè l. Yo toujou pwouve sa. Dèske nou retire kòd nwa la, men sa, pa bliye sa nou sa. Ebyen, zanmi m, mwen kontan anpil ke m te gen w nan show a, nan emisyon an. Se toujou yon plezi lèw avèm paske m santim alèz paske m santi pandan ke ou rasta ou se yon ginen tou Tout nòmal Sa vle di kèm konekte Ou alèz Sa vle di m alèz M alèz M alèz M santi map viv ladann Tout nòmal Se pa chèlbè kap fèt la Se natirèl Se natirèl la e sa ye menm Zanmi mwen kontan w te nan show a e map di tout zanmi yo Al abòne avèk ti koze sou vodou lap pote plis pou nou chak jou bondye mete ti koze sou vodou BS lap pote anpil bagay pou nou zanmim mwen kontan w te la ayibobobo. Bon kòm dabitid ayibobobo brother pam e yon pwochèn fwa nap fè yon lòt sijè ou byen nou ka kontinye sou menm sijè sa paske son Rastafari la son sijè ki tèlman anpil istwa e. Fòk nou ta kontinye, petèt nou te ka vin yon lòt moun. Mwen menm m te ka fè lòt rechèch tou pou m vin avèk plis, plis bagay. Men yon sèl bagay mwen mwen vle di anvan nou tèmine, ke e, e sa k fè mwen menm m pa di m se vodouyizan, m di m se pwodui vodou. Se vodou k fè m. Ou konprann sa m di w lan? Paske se pa eleman yo sèks la fèt, epi nou la. Èske w konprann? So, nou menm vodouyizan ayisyen, e. Depi nou ta ouvè pòt pou nou konekte avèk lòt sèk nwa yo, tout bagay la ap rantre nan plas li. Konprann? Paske nou gen yon pakèt langaj, m ap di sa rapidman, e Rastafari la li menm, lè l ap pale w, Dye pa l la rele Jah. Ok? E. E gen de kote la fout yo di w ya. Ou konprann? Gen ki di w asou. E li di se menm menm bagay yo. Menm jan ke e an Ayiti, lè yon moun gen kwafi sa a tou, ke m te gentan fè rechèch sou li nan yon aks, yo toujou di ke kwafi an pa rasta pou yo, li se yon sanba. Vwala!
Se sa li menm! Se menm bagay la! E menm bagay la! Sa vle di gen yon simbi kote ke mwen menm mwen fè rèv li. Lè m koupe cheve m ki te vrèman fache. Yon simbi. Li fache poutèt ou koupe cheve l? Yes, nan dòmi mwen.
Fache m ap jwe. Te vrèman fache. Yon simbi ki gen cheve, jan m te gen cheve. Li di m ki rezon ki fè ke mwen koupe l. Lèm Yo te banm 3 pou m koupe chevem. Lèm koupe chevem. M'en e koupe chevem lan menm sware a m fè rèv m wè m cheve nan tèt mwen. Ok sa vle di pa gen anyen ki fèt konsa konsa. Konsa konsa.
Chevem mwen la son sèl bagay ke mwen dwe lave. Aprè sa li fè wout li vle tankou lè w gen asosi lakay ou kap kap grandi tankou yon plant maron. Enben se konsa se konsa nou menm nou ye. Lè w wè ayisyen an levanjil la li vle jije nou se paske li wè li menm nan nou.
Se menm jan lè levanjil la ap pase kote yon tanbou ap bat, kèl bat fò, kèl bat fò, yo pito antre nan legliz la avèk tanbou a pase pou yo ta aksepte rasin tanbou a. Èske ou konprann? Ki vle di ke yo konn verite a. Se konba a se pa kont nou menm, konba a se yon konba enteryè ke yo genyen nan yo menm y ap fè avèk verite a. Fò di se kouri y ap kouri pou kilti yo la. So se tou nòmal lè yo wè m pou yo kouri, m pa gen pwoblèm ak sa. Ou konprann? Enben e m ap di. Tout kolon yo folon nèg yo e eseye pou nou plis panse yon lòt bagay eseye paske m konn ap reyalize lè gen fèt gede kòm Alorim pral antre
on moun ki pastè ki prèt li pa gen oken pwoblèm avèk Alorim nan. Wi. Ae voye timoun yo al nan sure, abiye yo an djab, an djab, nou pa gen oken pwoblèm. An mò.
Men kou se 2 novanm, premye novanm, 2 novanm ki rive, nou toujou panse ke se djab. Nou gen yon pwoblèm mantalite mesye, jan nou konn fè moun nou yo al kanpe devan simityè ap preche, se pa nan moman an paske moun yo p ap tande nou. E m ap tou di nou sa tou, yon vodouyizan pa kwè nan paradi, l pa kwè nan lanfè. Vrè vodouyizan. Li pa kwè nan paradi, li pa kwè nan lanfè. Sen, ki kwè nan reyenkanasyon, nou vini sou tè a, n ap retounen ankò. N ap retounen ankò. Pa gen manti ladan l, sou yon lòt fòm. E, mesye, sispann kraze mantalite moun yo, menm lè ke m konnen biznis lan an li bon, men ann sispann kraze mantalite moun yo, paske gen timoun aktyèlman la a k ap suiv Ti Koze sou Vodou. Enben, Ti Koze sou Vodou t avè nou. Nou pap rete paske fok nou ale zanmim mwen kontan te la ayibobo tout pèp ayisyen. Ayibobo e fok nou konnen tou gon diferans ant dread ak rasta dread la se cheve selman rasta se nan kèw li ye se fasonw viv avek fasonw trete pwochenw avek la nati alright so gon diferans bon pa kèk moun se dread yo ye yo gen cheve a men yo pa rasta fok nou ka konprann diferans lan e tout ti mesyem yo tou kap rasta viv byen respekte la nati.